Istwa 20 dènye lane sa yo tradui popilasyon an nan yon mizè nwa. Moun ki pa gen kalite pou sa se yo k ap fè lalwa, genyen kèk kote yo enpoze yo kòm wadèwa, lavi moun y ap administre yo defile nan yon ti koulwa. Otrefwa, Ayiti te genyen anpil mit ak lejann ki te kenbe fanmi yo nan yon anbyans respè youn pou lòt. Wòl sa a se granmoun yo ki te gen responsabilite transmèt respè an atravè enstriksyon y ap bay lannwit nan bay blag nan lakou yo. Rakonte kont, fè devinèt te rantre nan edikasyon sosyal nou tout. Mèt minui te reprezante yon pèsonaj respektab, grandèt se kalfou timoun pa t ka janbe san w pa di bonjou. Anfèt, nan moman yo te alamòd, nou petèt pa t konprann ki jan yo te kontribye nan kenbe yon sèten ekilib nan jan nou t ap viv nan sosyete an. Tout kote w te pase te gen lonè ak respè. Si w vle leve plim sou do yon paran, se di l pitit li maledve. Kriz otorite n ap viv lajounen jodi se petèt konsekans efondreman Leta ki se pwobableman rezilta enpuisans fanmi yo pou bay timoun yo yon direksyon kòrèk. E petèt plas legliz vin okipe nan sosyete an nan fòmate yon seri sitwayen ak sitwayèn an pèleren ki kwè se pase y ap pase, sou baz sa a yo dezenterese ak zafè peyi yo. Nan edisyon Angle Mò semèn nan nou pwal eseye gade kijan dekonstriksyon Leta a manifeste nan lavi chak jou isit Ayiti ki vin debouche sou yon kriz otorite san parèy.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 Angle Mò, yon randevou chak semèn pou w gade sa nou pa wè yo.
Dekonstriksyon Leta se on sijè anpil otè reflechi sou li kit se nan peyi devlope, sa k sou wout pou devlope oubyen ki lwen kesyon devlopman. Aprè 2 lane ankèt sou apagèy Leta, sou baz temwanyaj li jwenn, Maroun Ede ekri yon esè kote li revele sa li kalifye de fas kache desizyon politik ki rann sèvis piblik yo fèb nan peyi Lafrans e mete souverènte ekonomik peyi an nan gwo difikilte. Daprè otè a, se depi nan lane 1990 mas popilè a dezangaje sou baz desizyon Leta pran pou l vini efikas pandan l ap redui depans piblik yo. Maroun eksplike pi lwen, 30 lane aprè, Lafrans peye politik modènizasyon sa lajan l pa vo. Biwokrasi an vin rann fonksyònman lekòl, lopital, tribinal, fòs lòd yo difisil e konplike. Fonksyon piblik lan prèske pa atire moun ankò, alòske pouvwa politik lan konsantre nan men yon ti gwoup ki gen tèt chaje pou li dirije kòrèkteman. Sa yo se kòmantè Magoun ede fè nan esè li an ki rele La déconstruction de l'État. Angle mort. N ap kite Lafrans pou nou rantre isit Ayiti avèk de tèks Pharès Jérôme pwodui pou jounal Le Nouvelliste, La déconstruction de l'État a ses conséquences, epi dezyèm nan ki rele La déconstruction de l'État se poursuit. Nan premye tèks lan, jounalis lan analize mouvman polisye yo t ap fè pou Leta santral rekonèt dwa yo genyen pou yo sendike. Revandikasyon sa a te charye dèyè l yon latriye vyolans, nou sonje sa. Jounalis lan raple se toujou aprè lòbèy Leta santral pran desizyon ki te kapab anpeche deblozay, ki pa t nesesè andedan yon pnh ki reprezante youn pami de fòs ame peyi an gen. Angle mò, Dezyèm tèks lan chita sou pwoblèm absans dirijan lejitim pou mennen bak peyi an depi aprè lanmò Jovenel Moise. Selon Phares Jérôme, dekonstriksyon Leta a li vin kreye yon konfizyon nan wòl ak responsabilite nan pi wo nivo Leta, Premye Minis k ap twoke kòn ak KPT, Pwotektè Sitwayen manda l fini di l p ap fè wonn pòt, Minis Edikasyon k ap nonmen moun sou filing li, yon latriye ajisman ki tradui tatonman ak amateurism nan tèt Leta.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 Malgre vakam ak deblozay n ap viv nan peyi an, Ayiti kanmenm reponn ak definisyon doktrin jiridik ak politik klasik lan ki bay twa eleman fondamantal pou pale de Leta. Sipèfisi. Ayiti gen yon sipèfisi 27750 kilomèt kare ki reprezante delimitasyon teritoryal li. Jan nou konnen sa, peyi an genyen espas jewografik li, ki se fwontyè tè li pataje avèk Repiblik Dominikèn, espas lanmè epi anlè. Èske l egzèse souverènte l sou yo? Sa se yon lòt deba men li genyen yo kanmenm. Lòt eleman se popilasyon. Menm si pa genyen yon resansman ofisyèl, anpil dokiman oubyen tèks yo rapòte peyi an genyen anviwon 12 milyon moun k ap viv ladan l. Moun sa yo genyen kreyòl ki simante nou youn ak lòt e nou genyen dwa ak devwa se sa ki di sou papye. Epi bon gre mal gre genyen yon gwoup moun k ap egzèse pouvwa politik lan ki kapab fè ak defè. ak kote egzekitif 2 tèt lan ki jodi an genyen 9 manm KPT yo k ap ranpli fonksyon chèf leta epi yon premye minis, men pa genyen 2 branch palman an ki se chanm depite ak sena repiblik lan ki fonksyonèl. Kanta pouvwa jidisyè a li menm li chaje pwoblèm teknik. Angle mò! Atik premye Konvansyon Montevideo an presize Leta yo, yo gen dwa, yo gen devwa, e se atravè diplomasi an peyi yo jwenn yon sèten lejitimite oubyen rekonesans entènasyonal. Leta li kapab fò, menm jan li kapab pa kanpe sou anyen menm si l egziste. Somali nan lane 1990 rete yon egzanp kote gouvènman an pat genyen yon kontwòl efektif sou peyi an, pou rezon sa yo te konsidere l tankou yon Leta defayan. Angle mò.
Jan nou konnen l deja, Leta a se yon abstraksyon, sa vle di li egziste atravè moun ak enstitisyon yo. Se yo ki reprezante l e se yo ki nan non l ap egzèse otorite piblik lan. Wòl yo varye selon nivo pouvwa epi branch li ladan l. Fòs lòd yo, pa egzanp, Nap pale de polis lan avèk lame puiske se yo konstitisyon peyi an konnen yo la kòm reprezantan leta nan sa ki konsène mete lòd, travay pou tabli sekirite piblik, asire souverènte peyi an. Nap kanpe sou afè fòs lòd lan jisteman kòm egzanp pou nou analize kesyon dekonstriksyon leta ki vin bay yon kriz otorite san limit. Kijan kriz otorite sa manifeste? Se ap dènye pati emisyon an. Angle mò, yon lòt rega sou aktyalite a. Siman se paske nou pa janm pran tan pou swiv kijan se depi nan fanmi kriz otorite a kòmanse. Jodi an timoun bay granmoun repons tèk pou tèk, tèl lèt tèl repons. Paran yo, yo vin toleran paske yo pa konnen ki reyaksyon timoun yo ap genyen si yo reprimande yo. Pitit ap souflete manman, kenbe papa nan kòlèt, kare goumen ak tonton oubyen matant. Lòt bagay ankò, diskou k ap veyikile nan sosyete an pa kite plas pou respè vizavi okenn otorite. Kit se sou plan relijyon, yo idantifye pè, pastè, ougan kòm blofè, raketè, move lawon. Nan lekòl, elèv yo san respè pou direktè, sansè, pwofesè, paske sèten ladan yo lage nan file timoun yo, kit se fanm kit se gason. Epi nan lari an. Pèsepsyon moun yo gen de otorite de manyè jeneral nan tèt leta a, ebyen yo di yo se magouyè, yo se vòlè ki vin plen pòch yo. Kanta fòs lòd yo menm, se kapèt anba pye lamas paske yo pa kapab reponn ak bezwen sekirite ki gen nan peyi an jodi an. Ebyen nan galimatcha sa a nivo langaj moun yo vin ekstraòdinè. Nou trete moun de fatra, nou rele yo rès moun, pou fè referans ak moun nou pa jennen di nou sot flòch li, kòmsi nou pa konnen kisa yo flòch. Pwovèb lan di ti patat fè chay, se adisyon tout bagay sa yo jisteman ki ba nou yon sosyete kote tout moun panse yo ka pèmèt tèt yo nenpòt bagay. Angle mò, yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik. Jodi an ou kapab byen retwouve w nan yon senaryo kote yon polisye bay yon pwofesè yon kalòt epi la pou la, san reflechi pwofesè a remèt li. Kòm nou se fanatik bèl mèvèy, san Desalin nan venn nou, se bèl bagay. An nou di pa egzanp, nou anfas yon sèn kote polisye an te toujou di tèt li, si yon moun joure l, l ap ba l yon kalòt, e bò kote pa l pwofesè a te toujou di, jou yon moun ba l yon kalòt, menm si l ap mouri aprè, l ap remèt li sou plas. Donk. Sa ta kapab tradwi, De moun yo reyalize rèv yo. Angle mò.
An nou vit di, anyen pa ka jistifye yon polisye bay yon moun kou si l pa reprezante yon menas. Britalite polisyè sa fèt chak jou, tout kote, e gen enstans ki la pou regle sa. Men pa gen okenn kote pou retabli otorite, si sosyete a deside li pap respekte anyen ni pèsòn. Èske yon pwofesè k ap souflete polisye kredib pou l mande elèv respekte otorite l nan yon sal klas? Èske sosyete a pi devan pwal aplodi si yon elèv souflete yon pwofesè akòz yon altèkasyon? Chimen bouton se chimen maleng. Se chak jou n ap desann pi ba nan fon an epi nou pretann nou pa ka al pi ba. Nan yon sosyete kote tout moun ka fè sa yo pito, san respè pou lalwa ak otorite, li asireman ka debouche sou yon katastwòf ki p ap gen bouton pou fè bak. Ann aplodi lè sa merite bravo ann reflechi ak avni nou plis lè nou nan wout kanivo. Emisyon Kaba, nap baw randevou semèn kap vini, pwogram sa li te rive posib gras ak kòdinasyon Jacques Derosier, dokimantasyon Misson Valbert, reyalizasyon Gregory Gant, teknik Riquem Production, prezantasyon Jacky Marc.
Angle Mòr, yon randevou chak semèn kap analize yon lòt fasèt evènman chak jou yo pou ede w konprann sa kap di yo, pou w gade sa nou pa wè yo e ki ap rive sou ou. Angle mort. Yon pwodiksyon Coach Marketing et Management.